E yo di chak prezidan ap touche 68 mil dola ameriken, tandiske Donald Trump ap touche 33 e ki pa pote siksè, okontrè gang kontinye ap vale teren anyen pa fèt. Guy Philippe e plizyè dòt lidè, mesye le federalisme, 10 depatman, 10 gouvènè, lajan k fèt nan depatman, 75 pousan rete nan depatman an, 25 pousan ale pou leta santral ou enko pou le gouvènè jeneral pou ke nou kapab devlope Ayiti. Pase pèp la gete kite Pòtoprens deja, pèp la pa nan Pòtoprens anko, pandan pèp la nan tout depatman yo, an nou federe peyi a pou nou kapab mete peyi nou deyò, paske nou pap janm sispann Ayisyen, nenpòt kote nou ye, y ap toujou rele w boat people, oubyen fucking Haitian, oubyen anko y ap rele w anko ke kòman, braseros, Ok e Pasteur Moïse ki vini bon e pa yon nouvel pwopozisyon paske gen 2 zan depi lap mande pou ke nou federalize peyi a e li fè apèl ansanm avèk tout moun ke pèp la fè yon minimòm de konfyans li pale de Guy Philippe m pral fè w tande pwopozisyon pa l la nan videyo sa men avan kòm toujou nou gen kèlke ti enfòmasyon nou pral pwofite pataje avèk ou. Genyen Vladimir Paraison, m sur ke nan moman la a li regrèt. Vladimir Paraison li regrèt fason ke l te jere palè nasyonal ane 2024, fevriye ane 2024, kote pèp la te leve kanpe, yo te di, men sa nou vle, men ki moun nou vle. Men Vladimir Parizon tap swiv lòd, li tap pran lòd loksidan, ebyen li tap seki, wi etan ke bon kòmandan, wi se ta sipoze travay ou pou bay bon jan sekirite, ou gen palè nasyonal sou responsabilite w, mwen totalman dakò, men. Reyalite an, kontèks lan, nan leve kanpe sa a, si pa rezon te gen grenn, nan moman sa a li te ka bay peyi a yon lòt direksyon. Nan moman sa a, li te gen posibilite, li te gen kapasite pou kite volonte pèp la pase. E, wi, nou te gen dwa echwe nan plan sa a, men se te volonte pèp la E jodi an, Vladimir pa rezon, mwen sur e sèten ke li regrèt anpil. Vladimir pa rezon, nan goumen fas avèk gang Viv Ansanm ki ap tante pran Palè Nasyonal e pran fò nasyonal ki jounen jodi se yon zòn ki estratejik paske si gang yo rive pran kontwòl tout fò nasyonal pa bliye gon baz boyd kap goumen ansanm a nèg yo yap domine vil lan yap domine palè nasyonal. Si yo rive pran tout zòn anlè sa a, ebyen, se goumen sa k ap fèt jodi an. E m pral wè sa ansanm avè nou pi devan. Mwen di, sa, sa ki ap fèt jodi an la a, se pa yon bagay ki piti. Se yon bagay ki byen planifye, ki byen kalkile. E, mwen doute fò, ou gen pou wè, Menm gang yo k atè a la a. Menm gang yo k ap mache teworize, k ap mache kouri dèyè moun, menm yo menm pa konprann sa k ap fèt la, se jis 2 moun yo itilize. Paske de fason aske mesye sa yo ap pran zòn yo, li ekstrèmeman difisil pou ke yo pa telegide. E jodi an, Pwoblèm nou plis ke gang lan. Si nou pat konprann sa, jodi an li lè pou nou konprann sa. Ebyen, jan m di nou an, ane pase, si sèlman Vladimir Paraison te chwazi di ok, m ap aji tankou yon Ibrahim Traoré, paske se li ki chèf sekirite palè nasyonal. Gen bagay ke l te ka fè. E, gen anpil moun ki te gen dwa di, wi, Viv Ansanm te gen yon gwo fòs nan mouvman ki t ap fèt fevriye ane pase an. Ou te kapab di sa, men, jodi an la a, gade fòs Viv Ansanm avèk sa l te genyen fevriye ane pase. Se de bagay konplètman diferan. E anplis, ou te genyen pèp lan ki te manifeste volonte yo. Ou genyen pèp lan ki te di, wi, nou vle. Nou vle chavire Ariel, nou vle yon nouvo gouvèneman. Nou vle yon bagay tou nèf, se pèp la ki te di l. Ou ka ap toujou bay tèt ou manti. Men verite an tout moun te wè l. Donk Vladimir Paraison te kanpe anfas pèp la. Kanpe anfas volonte pèp la. Vladimir Paraison se te yon pyon nan anpeche pèp la rive akonpli sa ke li te vle ane pase. E se, ankò yon lòt fwa, se te yon goumen san rezilta pou pèp la. On leve kanpe nan Pòtoprens, leve kanpe nan Jeremi, leve kanpe nan Gonayiv, nan Wanament, ebyen tout mouvman sa a se te pou granmesi. E si gen yon moun ki te bloke mouvman pèp la, an depi de tout lòt mesye Petyonvil yo ki te kouri dèyè Guy Philippe, m panse ke se Vladimir Paraison te youn nan moun sa yo. Donk, jodi an, Vladimir Paraison pran nan yon pyèj. e aprè tout tan l pase ap defann palè nasyonal nouvo gouvèneman monte wi l toujou konsève pòs li men ann pa bay tèt nou manti m pa kwè l tap swete pou jodi an se li menm kap goumen avèk gang sa yo pou se li ki jounen jodi ap pran bal jodi an mwen sur jan m sot di nou an misye regrèt. E m ap di nou sa, pa rete anpil pou ke gang Viv Ansanm yo kontwole totalman Lwès lan. Ou wè Apatak e deja Poste Marchand yo pran l, yo gen tan pran yon bòn pati nan Fò Nasyonal e yo bezwen fin gen kontwòl tout Fò Nasyonal. Otomatikman yo gen kontwòl sa, Palè Nasyonal p ap twò difisil pou yo, ou mèt kwè m. E jodi an. Nou wè kòman y ap monte, yo pran Dèlma 30, y ap monte yo pral pran 33, y ap monte, y ap kontinye monte. E tout sa a, se paske tou senpleman pi gwo travay la yo te gentan fè l ki se te vide Solino atè. E yo fè plis pase ennan ap goumen pou sa. Donk jodi an, sa k ap fèt yo, yo trè kalkile. Genyen yon plan dèyè bagay sa a, se sa pou nou konprann jodi an. E dènye atak sa yo, yo montre aklè ke genyen yon plan k ap egzekite. E se kiyès ki dèyè plan sa a? Mwen vin avèk yon ti dosye pou nou ki pral pèmèt nou konprann kèk bagay. 20 fevriye k sot pase la, 20 fevriye 2025, genyen LONU ki lanse yon apèl o don. Li mande pou yo ta fè yon feso. pou yo rekeyi 900 milyon dola pou sipòte Ayiti. Ebyen depi 20 fevriye sa a, e pa bliye nou te deja gen yon pakèt deplase depi fen ane pase, moun ap deplase gang ap kouri dèyè yo, wi, depi lè yo te fin pran Solino a, Pòtoprens lan chofe. Men, Panse! L'ONU lanse yon apèl pou n ta jwenn 900 milyon dola vini nan men gouvènman sa k la a, nan men Alix Didier Fils-Aimé pou yo jere kriz lan. Èske w panse Nèg sa yo, minm avèk mèg mwayen ke leta ta genyen, yo ta pral ede deplase yo, yo ta pral ede moun sa yo ki sanzabri jounen jodi an, retounen lakay yo. Eske w panse yo ta ka fè yon bagay konsa, pandan ke Loni gen tan ap gade adwat gade agoch, y ap eseye fon feso pou yo jwenn 900 milyon dola pou bay gouvènman an? Panse. Panse. Eske menm kriminèl sa yo ki nan gouvèneman an, yo pa ta ka gen dwèt yo plonje nan sa? Paske kòb sa yo ta bezwen l vini. Objektif yo se plen pòch yo. Donk, si genyen plis deplase toujou, si genyen plis moun k ap mouri toujou, si genyen plis masak nan Pòtoprens lan toujou, se yon levye ki pral fòse l'ONU akselere demand don sa a pou ke Leta Ayisyen ta benefisye de 900 milyon dola sa a. Panse, eske l pa posib vrèman pou gouvèneman sa a ki rete san reyaksyon an, Se pa yon pyon ke yap poze. Gouvènman sa ki fè yo konplis de sa kap pase a paske yo rete san reyaksyon. Yon levye ke yap itilize pou ke yo jwenn lajan sa a pou yo foure nan pòch yo. Jodi an m pap etone si genyen nan nèg CPT yo ki byen fon nan sa kap pase nan Pòtoprens lan la. M pap etone si yo ta di m ke wi Alix Didier Fils-Aimé gen dwèt li plonje nan sa mwen pap etone. Paske wi pèp la ap peri. Nèg sa yo janm te toujou di nou l, yo renmen kès leta, yo renmen lajan ayisyen men yo pa renmen ayisyen. Donk sa pa deranje yo si pèp la ap deplase. Paske sa ap moutre wi loni gen rezon l ap fè demand sa e ke n ta bezwen gen kòb sa. Donk jodi an, m vle nou konprann, pa genyen solisyon ansanm ak nèg sa yo. Pa gen solisyon. Jodi an se a nou menm pou n konn sa n ap fè. M te anvi pataje ti enfòmasyon sa a ansanm avè nou. An nou al tande. Pastè Moïse, ki genyen prèske 2 a 3 zan depi li vin a yon lòt pwopozisyon li menm, li mande pou chak depatman gen pwòp gouvènè pa yo. Se la honte.
Men nou di ke nap voye yon mesaj a Ayisyen ki a la dyaspora. Se vre wap gade ke lè wap ranpli yon papye medikal nan yon klinik, ebyen ke wap gade ras la nou ke Asian, Afriken, Kòman ankò? Latino oubyen American. E tout sa yo atravè ras ou yo ka elimine ou. E se plan sa nèg yo genyen. Pou yo elimine tout grenn Ayisyen. Pou yo mete yon lòt ras moun sou tè sa dabò. Oligap yo te di l. Ebyen nou dwe veye e priye pou nou di ke sa k te rive Endyen yo nou pap kite l rive nou. Men pou nou pa kite l rive nou, fò nou vètif, fò nou ankouraje sa k ap fèt lakay nou, fò nou konsome pwodui lokal o detriman de pwodui ke y ap enpòte voye ba nou. Men lòt bagay ki genyen, nou gen apeprè 2 zan n ap pwone le federalisme kòm sèl solisyon efikas pou devlope Ayiti, pou retire Ayiti nan sa l ye la. E se kòm si ke nou pason de la pawòl o zakte. Paske avèk egzòd kap fèt Pòtoprens lan, moun yo ap kouri retounen an pwovens, sitou Wanament la gentan angòje, gen plizyè lòt pwovens ki angòje, se yon moman pou ke nou kapab yon fwa ankò ke deklare endepandans chak depatman yo, pou nou met yon gouvènè sou yo, gouvènè a ap bay moun yo tout sa yo te konn al chèche Pòtoprens, yap jwenn li la, pou nou gen yon bèl èpòt entènasyonal nan chak depatman, yon inivèsite nan chak depatman. Yon opital inivèsite nan chak depatman. Men nèg yo brile sa Pòtoprens la, sa vle di ke nou pa gen menm. Men si te gen desantralizasyon, chak depatman te gen yon opital inivèsitè, gen de moun ki mouri ki pa t ap mouri. E sa yo kòm pèp, se yon ABC ke l ye. Men jodi a n ap jwenn ke klas politik yo, se de nèg k ap goumen pou sèlman pòch yo avèk vant yo. Kòman w vle nèg la te mèt te pase nan pouvwa, li te fè sizan, ni li ni madanm ni yo t ap jere pouvwa, yo pa regle anyen. Se menm nèg sa ki bezwen tiye moun pou l retounen sou pouvwa. Paske an jeneral ke gouvène se prevwa. Fò w gen amou. Lè w ap gouvène fò w wè w anndan menm sèk la, anndan menm kominote a, w pa dwe apa. Yon ponp pou tout la nasyon, m ap bwè dlo nan ponp la tou. Yon tiyo nan zòn nan, m ap bwè dlo nan tiyo a tou. Se sa l dwe ye. Men nèg sa yo se pou tèt yo sèlman yo wè. Alò ke jodi a pèp la dwe, yon fwa ankò, louvri je l. Paske nou nan yon bato. Bato a rele Ayiti, nou tout nou ladan l. Ke w aletranje, ke w an Ayiti, jodi a pou nou ta va pran konsyans, pou nou kapab kite enterè pèsonèl nou, pou nou wè enterè kolektif dabò, Ayiti a dabò, kòman ke n ap fè li. Jodi ankò, nou lanse yon sinyal bay tout lè lidè. karismatik ke moun yo renmen pou yo wè ke ansyen sistèm ke nou te genyen senatè, depite, prezidan li pa pote siksè men se sèl an Ayiti wi kap dirije pa 9 prezidan e yo di chak prezidan ap touche 68 mil dola ameriken tandiske Donald Trump ap touche 33 e ki pa pote siksè o kontrè gang kontinye ap vale teren anyen pa fèt Guy Philippe e plizò dot lidè mesye le federalisme 10 depatman 10 gouvènè lajan k fèt nan depatman an, 75 pousan rete nan depatman an, 25 pousan ale pou leta santral oubyen ke pou le gouvènè jeneral pou ke nou kapab devlope Ayiti. Pase pèp la gentan kite Pòtoprens deja, pèp la pa nan Pòtoprens ankò, pandan pèp la nan tout depatman yo, an nou federe peyi a pou nou kapab mete peyi nou deyò paske nou pap janm sispann Ayisyen nenpòt kote nou ye, y ap toujou rele w boat people oubyen fucking Haitian oubyen ankò y ap rele w ankò ke kòman Braceros, Repiblik Dominikèn. Ebyen ankò ke an nou sove peyi sa paske zansèt nou yo te pote pou nou deja. Wap gade son wont li ye. Lòske kominikasyon pat efikas konsa, lòske pat gen tout entelijans sa yo, pat gen tout mwayen sa yo a, peyi a te devlope yap di w ke Ayiti dotrefwa etè la pèl dè zanti. Epi jodi a se wont li ye pou mwen menm pou m ta va wè ke m pa ka rann Ayiti dotrefwa sa reviv ankò. Se devwa nou pou nou mete tèt ansanm pou ke Ayiti ki te la perle des Antilles d'autrefois a, pou nou fè l jodi a 15 fwa pli Ayiti la perle des Antilles, pou nou pwoteje anviwònman an, pou nou devlope, nou dwe ankò yon sistèm agwo endistriyèl pou ke nou mete des endistri, tout sa k pwodui lakay yo ka transfòme non sèlman pou kreye travay, men pou nou voye vann pou nou antre lajan pou vin lakay la pou pitit peyi a rete nan peyi a, se sa bagay la ye an tèm de ke men nèg ki pa vle federalis lan, yo vle se senatè, se depite pou y ale pou y al vote lwa pou lajan. ki pa janm regle anyen, nèg la fè 6 ans senatè, li pa janm vote yon lwa an favè pèp, li tèlman tap ranmase lajan, yo vle tounen ankò pou yal ranplase, pou yal ranmase lajan, e yo vle sali imaj tout moun ki ap di la verite konsènan se peyi. Nou di ke avèk Dye nou ferons des exploits, il écrasa bien sur nos ennemis. Se priye nou konn priye, nap kontinye priye pou peyi sa, e nap kontinye poze des aksyon. pozitiv. Jodi a, pa sèlman se taks mwen, taks ou, taks popilasyon an, ap anrichi yon gwoup de moun, n ap peye sekirite pou yo. Ki espwa ou wè peyi a genyen avèk gwoup de dirijan sa yo? Monchè,
sa lèd anpil. Se pa dat n ap kriye dezobeyisans sivil. W ap gade kòman ou vle ke plis de twazan, a pral gen katran la depi ke senk depatman bloke dan le gran sid. Ebyen menm moun sa yo se tax yo kap vin potoprens pou peye neg sa yo kap anrichi tet yo kap alimante gang. Eke an jeneral ke pep la dwe pran konsyans ke sa fem di w bay la frajil. Loske w fe apel a pep la pep la pa reponn bay la toujou rete nan la frajilite. Or pou kiyes avantaj la ap ye se pou pep la se pou la nasyon an jeneral. Men pep la telman pran kou nan fo lidè kap di w pep pep pep chodyè a monte sou non yo epi ke li desann sou non fanmiy yo yo pè men an jeneral sa anko. Se yon fason yo fè pou nou pè, pou nou, pou nou pè. An nou, yn fwa ankò, mache dèyè yon ide ki kapital, yon bòn ide, le federalisme, federe le peyi, an gouvèneman pa depakteman, lajan k fèt nan depatman rete nan depatman, ou fè devlòpman nan depatman, ou bezwen paspò, ou pa bezwen monte Pòtoprens, w ap jwenn li la, yon polis depatmantal k abitye a depatman ke w konnen, yon polis fwontalyè avèk de moun ki fèt la. Se yo, une fwa ankò, ke k ap mete nou deyò nan sa ke nou ye a, e se yon enperatif, e se yon obligasyon, si reyèlman ke nou vle peyi a devlope, enben tout kote k gen lame yo, n ap gen yon pò nòmalman k ap ka resevwa nenpòt bato, pou ke nou pa oblije se Pòtoprens, se Miragwàn, se lòt kote pou n ap ale, pou n oblije ap fè aksidan, mouri, tandiske peyi a ofri nou tout opòtinite. Pou nou byen jere lis sa kesyonè. Nivo ensekirite a tèlman ap ogmante, pastè Moïse ou menm kòm antreprenè, e n ap gade la e popilasyon an pran direksyon, anpil moun pran direksyon gran nò a, e m ka di nò, nòdès, èske ou panse e m kapab di komin sa pral resevwa kantite, èske pap gen yon enpak e negatif sou komin yo? A wi li klè, enpak negatif la li gentan fè santi deja. Pase imajine w ke moun nan t ap viv Pòtoprens, Li vini nan pwovens yo, li pat kite kay, li pat vin a kay. Ou konprann sa m di w lan? Non sèlman gen anpil moun k ap mande kay pou lwe pou anfème, men gen de moun tou ki pa jwenn kote, yo oblije yo kouri tansyon gen Pòtoprens la, yo rete yon kote pou yo sove po yo, pou yo sove lavi yo, men yo poko gen pyet atè paske ke gen nan yo ki se se papa yo, gran papa yo ki te tèl moun nan tèl komin, epi yo retounen nan komin nan men yo pa gen kenn pyet atè paske ke yo gen twòp tan Pòtoprens ki pat ofri yo anyen e lidè ki nan zòn yo tankou kazèk, depite, senatè, yo pa gen mwayen. pou yo resevwa yo paske se voye kòb pòtoprens rete pòtoprens e anyen pa retounen an pwovens se pou sa nou di ke mezanmi nou gen anviwon 2 zan ke nap di sa ilè ato pou nou pase de la pawòl o zak pou nou federe peyi a 1 gouvèneman pa depatman 1 gouvènè pa depatman e ke 75 a 80 pousan kòb ki fèt nan depatman apre nan depatman 20 pousan pral jwenn le gouvènè jeneral gouvènè jeneral la kounye a la pral enpite distribye lajan sa a depatman ki fèb yo e se sa k ap mete nou deyò nan sa nou ye mèsi mèsi